Yow yow yow koman nou ye fanatik JP foot mwen yo e map di tout moun ki poko abone ak chanel lan abone ak chanel lan pase se youn nan meyè fason Wap ka rete konekte ansanm avèm pou nenpòt ti map lage pou ka toujou fè pati de premye moun ki wèl yo e nou konnen ke se prèske chak jou map lage yon video sa kap pase nan mond foutbòl la e lap trè trè trè enpòtan sou ta abòne pou ka toujou rete konekte ansanm avèm e gwo dosye nou gen maten an la se dosye Raheem Sterling nan e nou konnen ke piti sa City bezwen debarasel ansanm avèl paske Gentan gen Erling Haaland nan ekip lan e gen yon lòt piti ki pral vini ki rele Alvarez e City bezwen espas pou jwè sa yo se sak fè nap wè e Gabriel Jesus ansanm avèk Raheem Sterling gentan ap chache yon pòt de sòti la pou wè kote yo ka met kò yo la pou yo ka jwenn yon ti yon ti kras minit pou yo ka jwe foutbòl e nou konnen ke Real Madrid te sou dosye Raheem Sterling nan li tap pawozel enben E Chelsea gentan antre sou dosye a, Bayern gentan sou dosye a, menm Barcelone tou fon kout panche sou dosye a paske konn Barcelone li menm se jan de jwè sa yo lap chache nan moman an, jwè ki e sa ki pral lib e oubyen tou kontra yo pral fini poul ka pran yo paske Barcelone li menm nan zafè lajan nou konn bagay yo difisil pou li e E pou mèkato sa, Barcelone pa ta renmen fè zewo paske foutbolistikman parlan li ta renmen retounen e sou sèn nan pou l ap bay pwoblèm nan mond foutbòl la malgre l pa gen lajan men li pral eseye fon mèkato, yon mèkato m ka di ki pral ki pral pa yon mèkato entèlijan paske se jwè gratis li pral al chache oubyen tou jwè ki pral lib men kounye a pou l pran avèk yon ti kòb tou piti oubyen tou pou l pran yo gratis E se sa Barcelone ap eseye fè la, e sa fè l gentan penche sou Raheem Sterling pou n wè èske l ka arive pran Raheem Sterling. E lòt jwè ankò m panse ke si Barcelone pa veye zo l li ka pèdi l lan se Ousmane Dembele. E nou konnen ke si w gen Dembele nan ekip ou, ou pral fè tout sa k posib pou w kenbe l. M ta renmen konn kisa w vle ankò paske ou pa ka sou Raheem Sterling apre sa w pral kite Dembele ale fasil konsa. E nou konnen ke Chelsea gentan antre nan dans lan la pou l wè si l ka siyen Ousmane Dembélé e nou konnen ke Thomas Tuchel gon bèl koneksyon ansanm avèk Ousmane Dembélé depi nan Dortmund e m panse ke Thomas Tuchel pral fè tout sak posib la poul wè si l ka fè Ousmane Dembélé vini nan ekip la ki se Chelsea e kote ke negosyasyon yo gentan ap fèt la anba pa anba anba se sak fè Barcelone pa janm gen kontwòl Dembélé. Tout Werbason pat janm gen kontwòl Dembele a enben se negosye l ka ta negosye avèk Chelsea pa anba pou l wè si yo ka gentan jwenn yon akò la byen rapid pou misye ka ale nan ekip Chelsea sa. So nap tann pou n wè e Chelsea li menm li gentan prè pou l bay misye yon pi gwo kòb ke sa Barcelone ofri Dembele a. Se youn nan rezon m panse ki ka plis pouse Dembele ale nan ekip sa paske nou konnen ke. E nou konnen ke lap mande Barcelone yon kòb ke Barcelone pa genyen nan moman an so Barcelone pa ka al lage pil kòb nan men Dembele pandan ke li gen pwoblèm sa nan kès li an. So, n ap tann pou n wè kisa dosye sa pral pote, dosye Rousmane Dembélé an. E Joe M di non, infa ke gen nouvo sou dosye yo, m ap gentan vin la pou mwen pote l pou nou byen rapid. E lòt ti detay ki genyen nan mond foutbòl la ankò, e se anndan Real Madrid an, e nou konnen ke Real Madrid te bezwen debarase l de Luka Jovic, enben, Getafe gentan pral prete Luka Jovic nan men Real Madrid an, men Real Madrid ap gen pou l peye mwatye. e nan salè misye an so nap tann poun wè eske misye ap fini pa aksepte so mpanse ke fòl aksepte paske li pa jwe fasil e sa ap yon bèl bagay pou li poul ta jwe nan Getafe ou konn Getafe li menm li tap metel jwe tout match yo nèt paske son jwè li prete nan men Real Madrid e son top player lap ye pou li se lal nan Getafe e mpanse ke lap jwenn yon bon ti tan de jwe la poul distrèl pandan sezon an so nap tann poun wè kisa dosye sa pral pote eske misye ap fini pa arive ale nan Getafe pandan sezon. E lòt gwo dosye ki gen yon kò se dosye Mohamed Salah. E nou konnen ke Mohamed Salah pa janm vle renouvle ansanm avèk Liverpool. Gen yon bagay Mohamed Salah ap mande Liverpool, Liverpool poko janm ka ba li l. Enben, Mohamed Salah di fè Liverpool konnen ke si tout fwa ke li pa ka janm jwenn yon akò ansanm avè l, li di li prale nan yon gwo ekip ewopeyèn pou l ka al konkiranse Liverpool dan dan dan. E n ap tann pou n wè èske. Liverpool la pa rive kite Mohamed Salah ale e nou konnen ke Barcelone menm se Saúl ap chache, se sak fè pandan moman an la Barcelone gentan fè yon ti panche sou dosye a la poul wè eskel ka reta rive konvenk Salah pa anba pa anba poul wè sil ka fè Salah vini lòt ane oubyen tou si Salah ka tou vini pandan sezon an la e nou konnen ke Liverpool pata renmen Salah ale gratis lòt ane e li ka tou pwofite vann li pandan sezon an la pou l wè si l ka gentan pran ti kòb sou Mohamed Salah, men n ap tann pou n wè kisa dosye sa pral pote, jwè m di nou an yn fwa ke gen nouvo sou dosye yo m ap gentan vin la mwen pote l pou nou. Lòt dosye ki gen ankò se sou Sièz Nabri e nou konnen ke piti sa ki nan ki nan Bayern nan Bayern ta renmen vann misye e men pou Bayern ta vann misye avèk Real Madrid an fòk e e e Mané ta vini oubyen tou Lukaku ta vini oubyen tou e e e Osimhen ta vini paske Bayern bezwen Osimhen tou, si tout fwa ke dosye Mané an ta kapote, lap panche l sou Osimhen oubyen tou sou Lukaku, e si tout fwa ke youn nan jwè sa yo ta vini anndan ekip Babouaz la ki pou vin ranplase Robert Lewandowski, pap gen pwoblèm e lap aksepte vann Serge Gnabry ansanm avèk Real Madrid, e nou konnen Real Madrid sou dosye a deja, Real Madrid gentan. e trè trè trè trè trè entèrese pou l wè ske l ka pran piti sa nan men Bayern e nou konnen ke piti sa son bon grenn jwè li e nap tann pou nou wè kisa dosye sa yo pral pote e men fanatik mwen yo se la m kanpe pou maten an map di nou abòne ak chanèl lan pataje like kòmante pa neglije di m sa w panse nan kòmantè yo e map tann nou e m pa la m ale nap kwaze pou yon lòt ti video tchaw.